Yon bèl seyans antredman Carlo Ancelotti jodi a la menm fanatik foutbòl mwen yo, fanatik Score Total mwen yo. Ebyen bonjou bonswa fanatik mwen yo, janm toujou fèl la, ou menm ki fèk rejwenn nou la pou la premye fwa, like videyo sa, patajel, abòne avèk. paj la menm. Ou menm ki poko janm konn kòman pou abòne e ou pral fè sa la jodi a map moutre w kòman pou fèl. Desann anba a wap wè yon ti bouton an wouj ki make sabòne oubyen siskwab klike sou li lè w fin klike sou li wap wè yon ti klòch ki parèt etire sou a e pèsonalize a mete l sou tout pou chak lè n lage pou w ka jwenn notifikasyon nou an premye. Ebyen jodi a la menm fanatik Skòtotal mwen yo nou te gen yon seyans antredman. Nou gen Carlo Ancelotti, antrenè italyen an ki ta ki te la pou la premye fwa premye antrenman l ansanm avèk seleksyon brezilyèn nan. Se te yon bèl pèfòmans e Carlo Ancelotti moutre klè ke mondyal sa se pral yon mondyal ki pral vrèman enpòtan e yo pral pran mondyal sa oserye. Li zanmi entènot mwen yo, yon bèl pèfòmans Antrenman kote plizyè jwè la a yo motive e pou mondyal 2026 sa a zanmi entènot mwen yo ebyen gen yon plizyè pwojè Carlo Ancelotti mete sou pye la ki pou reyalize ansanm avèk seleksyon brezilyèn nan mesye nou pral tande wi ti mesye mesye m swete nou rete la pa ale paske e pa ti detay nou pral detaye anndan e videyo sa a anndan emisyon sa zanmi entènot mwen yo. Ebyen nou gen pwojè Ancelotti se ranpòte e mondyal la 2026 la pa gen lòt pwojè zanmi entènot mwen yo sak nan tèt li se ranpòte mondyal la 2026 la ansanm avèk Brezil la nou gen Richarlison ki vrèman kontan e sa Ancelotti ap fè anndan seleksyon an pa bliye nou konnen Ancelotti gentan vizite plizyè plizyè kote e anndan Brezil la zanmi entènot mwen yo, yo livre tout bagay yo bay Carlo Ancelotti ki pou fè prèv li ansanm avèk ekip sa. Enben nou te genyen plizyè fanatik Brezil ki te debake anndan e klèb sa ki pou tal gade kòman jwè yo tap antrene zanmi entènot. Rete la nou pral baw tout videyo sa yo, pral gade tout videyo sa yo, like videyo sa pataje se pi bèl mwayen wap kapab ede m. Enben nou genyen yon lòt e jwè ankò ki se e Vinicius Junior ki te vrèman e e sou presyon lan antredman sa a ki te vrèman sou presyon e lè m di sa e Vinicius Junior ki te vrèman e kontan kè l kontan e anndan seleksyon sa a lan antredman kè Vinicius Junior kontan m pa konn si se paske e e li wè antrenè pa l la anndan seleksyon brezilyèn nan. Ebyen kè jwè sa tèlman kontan nan antre de ban zanmi entènot mwen yo. Ebyen gwo pwojè an Carlo Ancelotti anndan e seleksyon e brezilyèn sa, pwojè l se ranpòte mondyal lan 2026 la avèk plizyè lòt pwojè ankò. Li genyen li te pale li sou dosye e e Endrick ansanm avèk e Rodrygo Goes la, ebyen nèg sa yo kapab retounen pou mondyal la, pa bliye nou konnen e. E Brezil gen 2 match enpòtan pou la jwe la nan moman yo la pa bliye le 5 e Brezil le 5 Brezil ap jwe ebyen li gen yon match poul jwe fas Ekwatè ekip Ekwato Ekwatoryèn nan e ekip sa e. gen match sa pou jwe fas avèk Ekwatè ebyen se yon match ki pral vrèman enpòtan pou Carlo Ancelotti, se pral premye match li avèk Brezil el ta dwe fè prèv li moutre fanatik yo a klè kel vin regle yon bagay anndan seleksyon brezilyèn sa ebyen e premye match li, li pral jwe ansanm avèk Ekwatè e dezyèm match li l gen poul jwel ansanm avèk Paragwe Ok e pa bliye se kalifikasyon de mondyal 2026 ki bal jwe la men Carlo Ancelotti jodia la menm ki mete yo m sezi m sezi sa Carlo Ancelotti fè a zanmi entènot mwen yo rete la pa ale mwen sezi m sezi lè w gade Carlo Ancelotti santi m santi Carlo Ancelotti vin fon bagay anndan seleksyon brezilyèn sa e Carlo Ancelotti mete tout jwè yo chita. pou l esplike yo e jan w ap gade anndan videyo a la zanmi entènot mwen yo pou l esplike e kòman e yo bal kanpe ekip sa a kòman yo bal jwe sou tèren kòman yo bal amelyore jwèt la kòman yo bal fè e e jwèt la zanmi entènot mwen yo e nou genyen e plizyè ankò makinyòs. Marquinhos ki sot chanpyon Lig dè Chanpyon la, pa bliye se yon lejand anndan ekip Paris Saint Germain an, ebyen ki te prezan nan antrenman la ansanm avèk Carlo Ancelotti avèk plizyè korekipye l yo, ebyen ki te vrèman kè l kontan, kè l kontan se pou la premye fwa li ranpòte Lig dè Chanpyon. Ebyen, nou gen Carlo Ancelotti ki onore jwè sa, ki respekte jwè sa. Ebyen, nou genyen Raphinha. E jodi a la, m sezi Raphinha lage djwet li sou do l lan. Raphinha ki vrèman bay yon bèl pèfòmans lan antrenman sa. Nou swete w rete la, pa ale. Gade videyo a jiska lafen. E lè w fin gade l, pa bliye abòne ak paj la, like videyo sa, pataje l. Kite yon kòmantè pozitif pou nou si video sa rive sou ou kòman ou wè e video sa. Nan emisyon jodi an nou gen anpil enfòmasyon nou pral pataje ansanm avèk ou. Nap vini avèk tout nouvèl sou pre mercato a pou ou. Nap pale ou de lig dè nasyon an kote mèkredi jedi ap genyen 2 gwo match ke anpil moun ap tann e nou genyen tou le 5 Brezil Argentine ekip sa yo ap jwe e se nan kad eliminatwa

Semèn sa a son semèn kote ke e jwè klub yo ou byen e le bon jwè ki te nan klub yo pase ke gen vakans nan klub yo, yo ap rantre nan seleksyon respektif yo. Genyen ki te la depi weekend nan men jodi an la wap wè jwè ki

seleksyon yo kote ke yo bral goumen la pou peyi yo sèt fwa si e anpil moun twouve ke lè w se mawo pou peyi w genyen ou kòm se kòm si w santi w gen plis fyète pou w jwe pou peyi w e depi w wè yon jwè yo seleksyone l pou peyi l valè machan jwè sa otomatikman li ogmante paske ke gen anpil jwè k ap jwe pa egzanp pou lafrans si w wè yo seleksyone l se krèm dè krèm lan ke Didier Deschamps pran sa kanmenm transfèmak li mete on nòt sou li. Nou konnen ke an Espay, Barcelone ap bat la pou l fè on bèl mercato. Un peu plus tard n ap vini avèk plis nouvèl sou sa pou ou. Kelsey Coman li menm li ta sipoze kite Bayern. Gen plizyè gran klèb ki gen tan ap depoze CV don le FC Barcelone men nou te di w sa hier, Kelsey Coman li ta kòmsi l ale a profil. ke bò sou lè nap chèche a pou yon elye goch, sitou Flick te dirije mesye sa a deja e avèk Flick yo te pran yon Lig dè Chanpyon. Flick ta byen renmen l vini men salè Kensey Coman poze pwoblèm e yap gade pou yo wè sa kap fèt byen ke mesye se youn nan priyorite klèb la men genyen plizyè klèb an Angletè ki bezwen li genyen Arabi Saoudit ki vle rantre nan dans lan tou pou Kency Coman e nan mercato d'été kap vini la se yon mercato kap vrèman mouvmante. Patrick Vieira, ansyen entènasyonal fransè, li genyen 2 klèb italyen ki apwoche l sè dènyè semèn men misye ta sipoze rete nan Sampdoria e Sampdoria ensiste pou l rete, yo ka menm pwolonje l odela de kontra l pou bon rezilta ke l fè nan sezon ki sot pase a la. E sa m fè m, sa k fè m toujou ap di ensite nou travay, depi w travay medam mesye w ap jwenn rezilta, e depi w travay byen, travay ou ap pale pou ou. Se sa se rezilta Patrick Vieira, li byen travay epi gen plizyè lòt klèb ki anvi genyen men Sampdoria li vle kenbe l e menm pwopoze l on nouvo kontra pou bon travay ke l fè avèk klèb la. Benfica ansanm avèk AS Roma yo jwenn on akò la, on akò pou yo kapab transfere definitivman Samuel Dahl. Dokiman yo fin analize se 9 milyon euro ke Li ap depoze plis frè e ap gon kontra de 4 an sinye e jwè a kapab debake nan ekip sa an janvye silvouplè medam mesye. Bruno Fernandes aprè defèt Manchester United la nan Europa League li te livre tèt li a dirijan Manchester yo pou l te di yo si nou santi ke mwen menm mwen kapab kanpe la kòm on jwè nou santi Se ale pou m ale pou club la respire, mwen prè pou sa. Depi lò, non Bruno Fernandes ap site trè fò nan sa k rele transfè. Gen plizyè club ki anvi genyen Bruno Fernandes, men fanmi Bruno Fernandes pa twò pa twò pa twò kontan pa twò kontan afè pou l ale an Arabi Saoudit la. Arabi Saoudit ap bay bèl kòb vre, ti kòb la ap gen bèl ti koulè, men fanmi Bruno Fernandes di misye kapab toujou rete nan elit foutbòl lan e depi lò, Bruno Fernandes pa tèlman twò adelante a lide pou l al siyen ann Arabi Saoudit, l ap tann pwopozisyon lòt klèb e gen anpil lòt klèb ki anvi fè yon pwopozisyon, y ap jis tann koup di mond dè klèb la fini pou yo wè kisa ke y ap di pou Bruno Fernandes. Se yon wi si nou konnen ke son jwè ki te sou mache a depi menm avan mèkato a, avan pre mèkato a. Pou mèkato a Florian tap sou mache a. Erezman Liverpool se youn nan jwè nan club ki kapab pran bèl jwè sa. Florian li mande on nimewo la. On nimewo ki gen preneur deja se Mac Allister ki pote nimewo nimewo 10 lan. E Bayer Leverkusen li mande 140 milyon pou milye teren an e misye di si Liverpool ap bay kòb la fò l tou kite nimewo 10 lan pou l. Sa se afè timoun, wè timoun nan depi w ba l 1 ou ba l 2. Nou menm paran k ap gade m la pa janm fè pwomès baton. Si w ap kale yon timoun ou kale l ou fini. Wè si w fè tèl bagay m ap kale w, depi w fè l ankò m ap kale w. La timoun nan ap pran twòp pwopòsyon. Ou s on jèn jwè, ou s on bèl jwè vre men fò w respekte grandèt. Marc Alister kòm ki gentan anpil jwè ke li si l vini pou bò nimewo 10 lan ki bon. Fò w respekte moun. E sa sèlman sa ka rive Liverpool gen dwa se yon jwè l pa tèlman twò dèyè l ankò. Paske fò w respekte moun ki te la avan. E w wè lè w mande ou vin san valè. Sitou lè w se tifi. Mwen salye Gladys k ap gade m la. Lè w mande w vin san valè, kite moun ofri w pito. Lè sa w wè lè moun ofri w, ou vin gen chwa. Ou konprann mwen, ou gen dwa di w vle, ou gen dwa di w pa vle. Men yo wè se ou k ap pede mande, mande, mande, mande, menm si w gen pwoblèm ou vin yon etikèt. Sou do ki pa ki pa bon. M panse Florian Wirtz fok li te plus humble, wi m renmen Liverpool, wi m renmen Manchester City, men m pa kapab kote m ye nan ti club ke m ye a, map vin nan gwo Liverpool pou m gentan di banm numéro 10, e numéro 10 la li sou do on champion du monde silvouplè. Yon chanpyon du mond sur le teren, bon se ke Ferran li bay gwo pwoblèm pou l gentan mande gwo nimewo 10, n ap jis tann pou nou wè kòman sa ap fini. Bòn nouvèl pou Atlético e Antoine Griezmann. Antoine Griezmann li sinye pou 2 sezon ankò e li gen yon kontra k ap fini an 2027. Se yon trè bòn nouvèl li ye pou Atlético Madrid e Griezmann, men se yon trè movèz nouvèl li ye pou Antony. Antre yon grenn ap jwe nan betis, Simeone te di ouvèteman si tout fwa ke Griezmann pa ta pwolonje avèk klèb la, li menm lap fè klèb la fon òf pou antrene avèk pwolongasyon Griezmann nan. M panse ke sa a gen dwa pa fèt, men kanmenm Griezmann kòmanse ap pran ti laj, yo kapab toujou bezwen yon doublure e yo ka toujou fèl, men jan ke Simeone te ka ensite moun al dèyè antrene an, Avèk pwolongasyon Griezmann nan, sa a kapab pa tèlman twò posib e nou konnen ke Griezmann li pap nan rasanbleman an avèk la Frans, Griezmann te gentan fon kraze kite sa se yon trè trè bèl jwè ki chanpyon du mond an 2018. Nouvo direktè AC Milan ki se Igui Tare, misye genlè li tare vre. Misye pa wè ki lòt ki jwè pou l mete nan chòt lis li se Modric. Modric gen 39 ans. Nou pap pase pye sou anyen Modric fè. Nou pap pase pye sou anyen Modric ye. Men a 39 ans, m se direktè spòtif on klèb ki pa kalifye pou Europa League, ki pa kalifye pou Conference League, li pa kalifye pou Ligue des Champions, m pa ka al chache Modric pou m met nan ekip la. Non. konnen ou pral wè ke wap vin gen menm pwoblèm avèk Modis avèk menm pwoblèm ke ou genyen avèk Kyle Walker. Modis pran revanj avèk nan fè yon chanpyona ki vrèman koryas, ou pa ka vin pran ti granmoun nan metel nan yon ekip ke ou bezwen kalifye pou la Lig dè Chanpyon. Se pa di m di Modis pa ka fèl men lè a li pase. Modis se moun ki pou al gaspiye kòb an Amerik oubyen pou yo jete kòb sou li an Arabi Saoudit. Ou pa kapab Milan le grand Milan ase Se kòmsi m santi dirijan Milan yo bliye istwa Milan M santi sa Se kòmsi yo fè m santi Milan se m jan Komo Elas Verone Sandoria Se kòmsi ti klèb sa yo Sassuolo ki desann nan dezyèm divizyon Se kòm e imaj sa yo anvi bay Milan Kote imaj glorieux ke Milan te genyen avan an Kote li? Fòk nou ta retounen avèk imaj sa a. Paske ansyen Milan a fè bagay Modric 39 an, menm nan men kòmsi menm menm soufle ou pa ta ka soufle yon dirijan sa a, vwa w konn ala pou yon direktè spòtif di m ke ou renmen Modric, ou ka renmen l men se pa pou li nan Milan. Paske sa Milan bezwen an m panse ke E Modric laj la pase poul gen poul pran ni men petèt ke se jwè lib ke yo bezwen jwè ki pap gen kapab kòmsi gwo kòb m panse sa men depi se nan sa w ye ou pap fè klòb nap rete pou nou wè kòman sa ap ye. Al Hilal li trè konfyan poul genyen Simone Inzaghi kòm antrenè chèf li. Demen Simone ap rankontre dirijan Eteris yo apre loud defèt ke l pran nan Allianz Arena Samdi fas a Paris Saint Germain nan kad final Lig dè Chanpyon an. M panse ke Inter pap gen twòp bagay pou yo kenbe Simone. Ni Simone tou pap bezwen twòp bagay tou pou l kite Inter de Milan. Sa fè 2 final ke w pèdi an 3 zan. An dezan, paske 2023 ke l te fè final, sa vin fè ke gen gou amè nan bouch dirijan yo e bouch antrenè a, klèb lan tou. E m panse ke Al Hilal dwe rete optimis a lide ke Simone Inzaghi ap siyen ansanm avèk yo. E se yon pon dò ke yo kite pou Italyen an. M panse ke li fè sa pou l fè nan elit lan, ke l ale an Arabie Saoudite, ale nan chanpyona de seconde zone sa a pou yo kapab wè sa l ap fè. N ap di w aprè sinyati Simone Inzaghi, Al Hilal prevwa pou l rekrite 3 jwè de wo nivo e m ta swete yo foure Modric ladan l paske Modric ka bay yon ti tan toujou nan an Arabi Saoudit men pou mwen nan Milan m pa kwè sa e nou gen yon sipòtè fèvan e skor egzat ki rele Milan E bagay sa pap fèl plezi ditou lèl sonje lèl sonje le grand Milan AC kounya se modi 39 ans ke yap bezwen sa li bay kè soti. Victor Gyokeres li defini avni li. De peu misye ta sipoze fini su le Europeen paske l fè 39 gòl men nan chanpyona ke lap jwe a penalizel. Li ta vle ale an Angleterre E genyen Manchester United ki ta anvi fè yon òf pou li, men Manchester United le fè ke li pa pral jwe Lig dè Chanpyon an, sa ap fè ke Victor Gyökeres ap chache yon lòt klèb. Newcastle te bezwen l, Newcastle wi, se yon bòn destinasyon paske Newcastle, Newcastle li nan Lig dè Chanpyon, men Chelsea tou ki ta anvi fè yon òf e misye di li menm se nan Premier League lan ke li anvi ale e nan mercato kap vini an ap ba w rezilta. Pa bliye ke dirijan Sporting yo te di ke avan e gran mercato sa la se 70 mil se 65 milyon men pou mercato a la lap 70 milyon se clause liberatoire misye pou yo kapab yon lot club pranl ale e li di ke se an Angleterre ke li ta renmen kontinye karyè li. Semèn sa jan nou te di o tou debu se semèn e fifa an erop ap genyen an lig dè nasyon e ap genyen lig be an tou kap jwe e nan an amerik e an amerik ap genyen match arjantin brezil ap gen tout match sa yo men se jedi match sa yo ap jwe match ke anpil moun ap tann an erop lan Se jedi tou ke lap jwe, se la Frans kap jwe fas a Espay e mèkredi kap 4 nap genyen on alechon Almay Pòtugal e se sur ke mesye Cristiano Ronaldo ap de la parti. Jodi an genyen plizyè jwè fransè ki gentan rive jwenn Didier Deschamps ajoute avèk sa ki te la deja yo. Lè nou pran Dembele ki vini, Barcola ki la epi nou gen Désiré Doué ki la tou pou nou site sa yo sèlman. Mesye Didier Deschamps ta sipoze yon antrenè ki heureux paske ou genyen meyè ou gen pi bon jèn jwè Lig dè Chanpyon an nan men w. Ou genyen meyò jwè Lig dè Chanpyon an nan men w, ou genyen soulye dò Ewopeyen nan men w, ou genyen meyò bitè Lig 1 an, meyò bitè e Liga a nan men w. S on antrenè k ta sipoze se vole pou l ap vole. E s on antrenè tou ki ta sipoze e enpasyal. Se yon antrenè konsya, konsa, konsa pou l ta, pou l ta ye. Se yon antrenè tou k ta pa si, ta sipoze pa gen bon pou l ta mete tout pitit li yo nan yon sèl panye, menm si genyen ke w renmen anpe. Nan entèvyou ke mesye sa a bay jodi a, yo te tou pwofite mande l èske l panse ke Dembele kapab Balon dò. Didier Deschamps ki li di sa l di, li di ke genyen Lig dè Chanpyon an se byen, men Balon dò a son lòt bagay. Li di ke menm nan Top 3 a nou vin pa kapab konn foure Dembele, paske genyen Kylian Mbappé ki pran soulye dò ewopeyen ki pi tchitchi, nou genyen Lamine, la m dakò, gen Raphinha e pou l ka montre jeu de mots l la li foure Lewandowski. pa paske Lewandowski pa ka la non, non non se pa sa nou di. Men lè pou Lewandowski te balon dò a nou tout nèt konnen l te pase. Se lè Almay te e Bayern te chanpyon an 2020 nan lig dè chanpyon. Yo te di w gen covid poutan yo fè tout final tout bagay nèt gen covid yo yo pat fè seremoni balon dò pou covid medam mesye. Lè w se yon antrenè seleksyon Ou la pou dirije oubyen kontwole tout ego tout jwè. Paske wap gen jwè ki fò fò fò, wap gen wap gen blòk wo, blòk medyan, blòk ba. Se stil de jwè sa yo wap resevwa. Fòk nou remake depi lè Dembele pran lig dè chanpyon an, gen yon kanpay anti Dembele kap fèt e l kòmanse an Frans. Sou rezo sosyo yo, sou tout emisyon televize yo e sou tout lòt près pale, ekrit e televize. Yo fè w konnen ke pou Dembele ta Balon dò fò l te fè match Désiré Doué a, asavwa yon double e yon pas desizif. San yo pa wè repli defansif Dembele, san yo pa wè Dembele li te avansan, li te meneur de jeu Li gen tout bagay sa nan match la, san yo pa wè 2, 3 a 0 ke La Frans te mennen a mwen de 67 minit de je, La Frans te gentan 3 a 0, mesye Dembele li te pou bokou nan 3 a 0 sa, yo bliye tout sa, yo di w ke se match Désiré Douye a pou l ta fè, e yo menm di w depi e. Real Madrid ta chanpyon e e Mbappé ta fè 4 5 gòl oubyen l fini meyè bitè Mbappé li merite balon dò a sou Dembele la nou wè ke moun sa ap pase nou nan rizib lè w pran Didier Deschamps ki bay yon tèl deklarasyon ou fè m santi ke Dembele pa gen chif ase pou l balon dò. Sa fèm santi sousou ke wap fè pou Mbappé a rive twò lwen. E se pou vye konpòteman sa yo ki fè anpil kad nan ekip Frans lan kite ekip sa prematireman. Kensey Coman poko kite men se pa Kensey Coman kap jwe nan Bayern nan lèl nan ekip sa ki jwe ankò. Paske m sonje Kensey Coman te di ke pwoblèm kel gen avèk seleksyon de Frans lan seleksyon fransèz la, yo vle tout moun byen jwe pou ou yo kapab yon sèl moun ka byen pase li rele Kylian Mbappé. Griezmann li kite ekip lan prematireman, li santi ke yo pa bal respè pou yo ba li an. Tout chay defèt tonbe sou li. Poutan, Mbappé li pa li pap make, li pap fè anyen, Mbappé ret nan wòl li. Nan antrenman tout moun ap antrene, Mbappé se nan staff teknik lan kanpe lap bwè dlo, lap lap jista sou balon, sa vle di li mèt ekip li ye. Benzema kite ekip lan pou menm vye konpòteman Didier Deschamps. E Bondye m a plenyen li di mwen menm koup du mond 2022 a m tap ka jwe l, m pat blese ase, te gen mwayen pou m te vin jwenn ekip la okou de wout, kòm lè m la m atire tout foul la, pa bliye ke Benzema kap jwe nan Real Madrid, Benzema te pi gwo, gen pi gwo talan lontan ke mesye Mbappé, Yo konn jwe lontan ke li, misye plis ka pran desizyon nan gwo match ke Mbappé lontan, e nan Lig dè Nasyon jwe jan li te eklipse Mbappé, e se pou youn nan rezon ki fè Mbappé di lè li te chanpyon Lig dè Nasyon li pat santi anyen. M espere jodi l pa santi anyen e Lamine Yamal pa fè malè sou Lafrans. Se sa m espere. Paske ou pa bezwen jwe konpetisyon ou pa santi anyen ou pran l deja. Kite Lamine Yamal pran l li poko pran l. Se sa m ta espere. Pou montre w ke tou sa, tou sa fè ke Benzema li tire la reverans paske m sonje nan final la yo te envite Benzema, Benzema di l pa t gen tan pou jan de bagay sa yo. Si nou pat ka raple l an ekip de Frans ki te klase an poul li, se pa lè n ap jwe final nou bezwen Benzema. Hugo Lloris kite ekip Frans lan pou menm bagay tretman sa a, se Mbappé, Mbappé, Mbappé. Kounya lè w se antrenè ou gen Dembélé, Nan yon sezon, li pran Lig 1 an li meyè bitè l, li meyè jwè Lig 1 an, li pran koup de Frans, li pran twofe dè chanpyon, li pran Lig dè chanpyon, l fè 8 gòl 6 pas desizif, e tout kritè ke yo mande nan balon dò a, Dembele prèske gen tout. E pou m pa di li gen tout menm. Kisa yo mande? Yo di w desizyon dan lè gran match. Impact dans les grands matchs Mbappé pa gen sa. Men avan yo di m desizyon nan yon gran match la, toujou nan menm fraz la yo di w twofe endividyèl. Twofe endividyèl ke Mbappé genyen se soulye dò ewopeyen e Pichichi. Sa sèlman. E se pa pou la premyè fwa yon moun soye dwè Ewopeyen e moun pi chichi. E sezon sa pandan misye se e souliye dwè Ewopeyen an, Harry Kane te meyè bitè chanpyona Alman la sezon dènyè a. Li te fè menm bagay a Mbappé. Li te pi chichi e li te meyè bitè lakay li. Matre pyès moun te fè kanpay pou li pou li te Balon dò e li te fè sezon blanch a menm tit ke Mbappé sezon sa a. Mbappé pa gen youn nan kritè yo paske de sa l genyen yo la e de bagay piti, li pa meyè jwè Lig dè Chanpyon, li pa meyè bitè Lig dè Chanpyon. E e m pa konnen si m poko konn si se li menm ki meyè jwè Liga a. Apre sa kisa ou di w, ou di w twofe Kolektif. Sa l pa genyen ditou. Kisa l genyen se Super Koup dEwòp la ki se sa w te jwe sezon dènye an ki ba w l avèk klèb etofe e Koup di mond dè klèb. Kounye a la pou Mbappé yo gen dwa di w sa se yon twofe kolektif ke l genyen pou Mbappé. Poutan Dembele li pran twofe dè chanpyon, li pran koup de Frans, li pran chanpyona lakay li, li pran lig dè chanpyon. Mbappé pa pran youn nan sa yo. Twazyèmman yo di nou fair play. La Mbappé deyò ankò, Dembélé anndan, pou sezon sa Dembélé pran sèl katon jòn nan tout match li jwe lè tout konpetisyon konfondi. Poutan Mbappé te manke kase pye yon jwè, li ta sipoze pran 4 match, kòm se Mbappé yo bal yon match. Pyès kritè ki la misye pa reponn. Poukisa Didier Deschamps pa ka felisite Dembele pou l di wi se notre ballon d'or. Li pa vle kraze moral Mbappé, yo pa vle egratinye imaj Kylian Mbappé. E misye pa gen pyès desizyon l pran nan lè gran match. Ou konn kilè w pran desizyon nan lè gran match? Tankou nan koup dimond 2022 a ki desizyon l te pran nan lè gran match? Ou bay Ajantin 3 gòl vre men kiyès ki chanpyon? E Messi ki chanpyon. Se Messi ki te pran desizyon nan lè gran match. Messi fè 2 gòl, 2 grenn penalite la tou. La desizyon an Ajantin chanpyon. Men Mbappé te mèt te fè 50 gòl men Ajantin fè 51 desizyon lan pase akote. Ou fè 3 gòl sou Barcelone se byen men Barcelone tou sou 4 tou pèdi Liga. E m wè gon zanmi tanzantan l ap di m ke si Barcelone te gwo ekip konsa e Real pa ta chanpyon sou li a 4 pwen. Li pa ta chanpyon sou Real a 4 pwen. Men fò nou kite tout bagay sa yo de kote pou nou sispann pou nou pale foutbòl, pou nou pale bagay la klè. Se jan de konpòteman sa yo k met Ayiti kote li ye a la. Menm si Barcelone te chanpyon sou li a yon grenn po la chanpyon chanpyon. E pi bon pi bon sou li k fè l chanpyon. Liverpool pèdi yon chanpyona kote l fè prèske 99 vè 97 pwen. Manchester City te fè match yo, Manchester City te pi bon, grenn pwen an fè diferans, e menm si Barcelone te fini avèk menm pwen avèk Real Madrid, li chanpyon sou diferans gòl, li pi bon. Sa vle di fè plis gòl gon bagay ou pa ou pa fè. Men lè w di m ke Barcelone pat bon vre paske li ta chanpyon sou 10 pwen sa se kache wap kache sou bagay sa. Mbappé pa gen youn nan sa yo mande. E m vle nou konprann, se pa renmen ou renmen Lamine. Non non. Se pa wè yo pa wè ke Dembele balon do. Sa w konnen ap fè la. Yo pa vle fè kanpay pou Dembele pou Mbappe pa fache avè yo. Pou Mbappe paske Mbappe genlè li pral yon bagay nan peyi a. Yap bezwen Mbappe. Yo pa vle kòmsi fè papa fache. Pase pou yo pouse Dembele ki se pitit zantray yo, y al chèche Lamine. Me Domas di bokou son on jounalis espanyòl k ap vote on jounalis franse. Lòt 98 lan, m panse ke yo pi plis ke 2 moun sa yo, yo kapab fè diferans lan pou yo wè ki moun sou sezon sa ki te meyè. E yo rive lwen, yo di w si tout fwa Real Madrid ta pran koup du mond dè klub la e Mbappé merite balon dò. Se kòm si Paris Saint Germain pa nan koup du mond dè klub la ditou. Li pa ladann. E yo di w si la France ta pran lig dè nasyon an Mbappé ap gen pwen, Dembélé pap jwe lig dè nasyon an li menm.